Mwen anfòm.
Monchè aprè dram ki te pase avan yè a, m vini pou ban m Jezi la. Jezi la gen plis fòs. M kontan sa. Ohh patnè ohh sa kap fèt wendyy. Sa kap fèt nou anfòm wi.
Ou konnen black poze menn. Koman sa ye menm ye Wendy. Bon monchè Ebyen nou nou la wè nou pa wè kèk jou non. Pa janm gen kontwòl ou nan peyi a sa w fè menn depi w vin la bò isit. Depi m vini bò isit a menn. Ebyen chita non menn. Chita non l ap pi fasil. Se bò koto la m te pase la e kot ton tonton m mwen abite. Ou te di m sa vre semèn pase. Ebyen ki sa k pase menn e pandan m nan kay la avèk tonton m. Lem te fek vini gon seri moun m pat gon seri je m pat konn wè andedan ok ok plus vin gen youn ki rantre sou mwen wè led machin andedan m pa konnen si se koman koman sa ye neg la annik antre li pa menm frape. Oh m di Bondye mèsi pou sa m byen kontan frè m Kounya ou wè bagay yo ou wè sa m tap di w la ou wè sa m tap di w la Ah lòt jou m tonbe nan w raje m pèdi m pa konn kote m ye m pa konn kote m sòti Bondye pa w la gen plis pwisans Ah lè w te di w tap disparèt mwen Non m vini pou sèvi Bondye m ap sèvi l tout tan Ou vle asèpte Jezi kòm sovè pèsonèl ou Okontrè priye pou mwen Ok met ajenou Mèt ajenou pou priye pou mwen Pa gen pwoblèm
Jodi a m ap priye pou ou, m ap priye pou paske n ap di w byenveni nan wayòm Bondye a, m ap priye pou ou. Lè annik antre sou mwen. Lè annik antre sou mwen. Sa enposib monchè men ou kisa men pa egzanp pa di m dekoupe w non m ap poze w yon kesyon tankou lè l antre konsa ou pa poze l kesyon epi tonton nan pa di yon bagay tou. li di m, lè m poze l kesyon, kòman l fè antre andedan Lafwa san frape, li pale m, li pale m, li di m, li pale m de tonton m, li di m se tonton m toujou pale l de mwen, m mande kòman m fè konnen tou sa, paske de ki sa l pale, li pale, li pale, bon, jan l ap pale a, se kòmsi. Li menm li la avanm, mwen menm ki fèk vini, m gentan achte machin, m pat dwe gen ti machin nan, se parayman, tout sa yon seri de moun kap rantre nan lakwa men, m vin kote w menm antanke zanmi, patnè, nou abi lontan, nou an zanmi lontan, m ta renmen pou ta ede m jere bagay sa menm, paske sa vle bon pou mwen, m poko konn pale, pou m ta menm di map kite kay la pou m al afè m. Gad Misye m konprann sitiyasyon esplike m nan m sonje m te viv sa tou lè m te fèk vin nan peyi peyi etranje pa fasil sitou lè w vini wap fè siksè gen anpil nèg ki nan peyi a poko ka fè siksè sitou fanmi lantouraj ou lè yo wè wap fè siksè yo toujou ap ba w anpil bagay yo toujou ap ba w anpil bagay se sak fè m konnen w pa brè sak fè m pa ba w yon kous ou ka bon ba avè m.

Moun mwen renmn lèm zanma yo nèg moun pa ansta avèm ansta avèl non sa pa fèt non se sa wi men se sa m konnen wi se sa m konnen ki fè m konnen an se ou menm m pa pase m toujou dous a m tou depi w wèm zanmi a yon nèg tout moun dwe respekte l si w fè efò achte machin ou e paka gen pwoblèm avèk sa e m pap ba w manti Menm ke nèg la te, si pa egzanp, kòm pa konnen menm ki moun nan te jere w lè w t ap antre nan tè a, si w fin gen bagay la kounye a, l ap aple w di, a monchè m te ede neve m nan antre nan tè a, li pa gaspiye lajan l, men kounye a l posede kèlke bagay, ebyen si m angaje yon lè, li ka vin bò kote m. Se konsa l ka ye. Ebyen pa gen pwoblèm, m konn kisa m ap fè, ou mèt al lakay ou, Epi map diw koman sa ye. Mwen menm map jere. Map jere tout bagay pou w zanmi. Pa gen pwoblèm ou mèt ale. Pa gen pwoblèm. Pa demoutre misye anyen. Bay misye bon afeksyon andan. Toujou moutre misye ou alèz avèl. Bay misye tout sa misye di w fè fèl. Epi mwen tou bay pou kòm. Pa gen pwoblèm. Map fèl. Epi mwen menm map.
Jezi di 3 fwa si. Nou diw mèsi pou gras ou. Nou diw mèsi pou sa w fè e sa wap kontinye fè. Em byen kontan misye wè se Bondye pam nan. ki pi gwo pase sa l t ap sèvi yo, e kounye a li vini pou l bay nanm ni avèk Bondye. Nou di w mèsi pou sa e nou di w byenveni nan wayòm syèl la e ke Bondye beni w e ke depi jodi a menm ou fè pati pitit Bondye. Ou mèt leve. Mèsi frè. Enben ok frè pa m. Dimanch m ap vizite w nan legliz ou. Enben pa gen pwoblèm.
Alò. M panse ou pral li Bib la, al nan 2 Korinthien 5, 17, w'ap wè sa di. Li di si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Sa vle di tout sa w te konn fè nan tan k pase yo kounye a w pap ka fè yo paske jodi a ou son lòt moun. Bondye beni w frè pam, frè Lebon, nou byen kontan. Mèsi sèvitè.
Enben ok m pa rete non.
Enben pa gen pwoblèm, map tann ou dimanch si Dye vle tande. Dakò. Epi mwen menm map moutre map moutre nèg Ou te fè m te tou gen balèn mwen sou mwen, m konnen yo gon jan lè w wè ti neve yo konsa yo konn inosan pou tonton yo. Men mwen m pa dakò depi yon nèg e zanmi m pa dakò ap fè ou wè m renmen m depi jodi a menm m pral moutre misye kiyès ki mwen. M konnen gon ti gangan anba nèg sa pa manyen anyen frèt depi m rive lakay li la. Lap bay pat lap bay nèg la jistis nèg la paka achte machin li menn pou lòt la gen problèm avèl bagay sa enposib monchè oh oh.
Mèsi Bondye. Menm jan ou ban nou kapasite pou nou ramne frè sa a avèk pouvwa ke ou ban nou an, n ap mande ou pou ban nou plis kapasite toujou pou n al chèche sa yo k deyò a pou yo vini a la repantans. M ap mande ou pou ban m fòs, ban m fòs, ban m kouraj pou m al chèche lòt yo toujou ki pako konn pawòl la pou m ba yo pawòl la.

Konsa e pitit mwen. Ou konnen m pa ka lavi.
Epi kite m depi bezwen w m pa m pa pa w. E pa mwen bon m la ou konnen ou konnen tonton w la nenpòt sa ou gen bezwen nenpòt konsèy ou bezwen tonton toujou prè pou ede w ou konn sa. Tonton.
M pa ka pa konn jistis.
Bon tonton m vin koze w la si m ka pale yon pawòl avè w m gen yon ti patnè ki ap pale avè m
Ahan Eben pa gen pwoblèm Eben pa gen pwoblèm euh la seule chose fòm fòm wèl fòm wèl euh wap m pa konnen pran randevou avè li epi aprè poum wèl paske fòm wèl fòm gade yo pase nèg yo pa bon nan lari ok. Ebyen ok tonton m pa gen pwoblèm map relel.

M konnen depi m antre nan lakwa fò m sèvi w mèt yo. Enben, degaje w pitit m, degaje w. Antre. Antre, ou vin chèche m konn isit la, konn vin chèche pou m pa jwenn. Enben, mwen t vini. Koute m madan Djakou. Ha! Yo gen tan vle wi pitanm. Twazyèm nan pou mwen. Nan non Leba ou mèt antre. Leba ap trase chèn yo. Ou vin fon limyè pitit an mwen. Papa depi ou wè nou vin la. Men gwòg a ou.
Konn nou gen pwoblèm. Nou gen pwoblèm.
Eeii.
Ou konn depi n vin la ray nou toujou kite yo la. Pase la ba nou bon sèvis. Sa se kle an pote.
Wi.
Vote chandèl. La ba nou bon sèvis.
Nou vin nou toujou vin kòrèk. E byen ok.
Vote dilijan. Ou konnen pitit kay la m ye. Nenpòt sa m pote l ap sèvi. Pa gen pwoblèm.
Gen nèg ki wèm pot kepi sa, yo pa konn kòman m pote l. Men nou gen moun dèyè nou. Nou gen. Ebyen m pral manye pou ou wi.
Konn isit lè m vini.
Papa m pral travay pou yo, se yo k pral ale mal.

Li gen tan vre? Mwen m pap tann li lè w pa la non. Ou pap tann la ou lè m pa la? Non.
Eben, ou vini la.
Depi m vini m ap jwenn. M ap vin chèche. Ou vini la pou yon nèg ki ap anmède yon nègo. Pou yon nèg k ap anmède w zanmi. Fouye la papa.
Nou pa jwe. Nou pa bezwen fouye. Fouye la papa. Kisa w vle?
Ou vle fini avèl oubyen ou vle depòte li ou vle kisa ou vle pou li? Yon kout poud mwen m vle bay misye pou banm. Non nou pap fè kout poud nap fè yon espedisyon pito kout poud se kriminèl. Non nou pap touyel nap bal yon kout poud pou pyel anfle kèk jou pam annik banm ren la epi m pase m depozel sa vle di lè pyel anfle kounya nèg sa vin chèch lè sa nap fè kòb.
Wè sa m di w nana fè. L ap tounen vini vin trete. L ap vin trete lakay nou n ap fè lajan. Epi w ap chache kob mennen l vini la. Wi e mwen k ap mennen. Gen pa gen pwoblèm.
Fò n fè kòb nou pa ka travay pou n pa fè kòb. M pa konn sa ki ladan l se je m k ap gade. Ebyen nou pa fè yon pil bagay jodi a non. W ap vini kote mwen samdi.

Gran chemen rankontre nan kafou. Sa la ap mete nan papa. Mwen pral leve l pou ou.
Fò w ban m kòman pou m kòmande tou paske w konnen bagay sa yo fò. Twa zòm fò, mwen sèl ki kòmande. Ebyen, lè w rive. Wap leve yon ti kote. Tankou nan papòt kay misye pa bon. Wi nan pòt la, nan papòt la oubyen nan pòtay la. Di se pou li sèl lonmen non wi, konplè tou. Ok, wap lonmen non non misye, konbyen fwa m ka fè sa? Ou fè sa yon sèl fwa li tou pran. Sèke kounya la map tann rezilta w tande. Ok, epi kèlkeswa sa ki genyen. Kèlkeswa sa ki genyen, vin vin. Epi tou map deja konnen tout sa ki genyen. Tande. Eben, pitit an mwen, lajan m ap tann, sa a pa anyen non. M ta renmen pran pitit lan men kounya nou pral fè kò. Lè w rive, limen sa a lakay ou pou mò a pa tounen nan mouda w tande. Nou p ap tiye moun, nou p ap tiye moun. Men fò w ban m yon kou anvan m ale. Nan, se te pou kou, men pran kou nan sa w vle. O non de ba. O non se ja.
O non de vini an bab janm ale konsa. O non met baron.
M voye w ale. Se gangan.
M voye w ale.
Jou m alonje. Gangan jou m alonje. M voye w ale.
M voye w ale. M voye w ale. Ale fede. Pa di w ale. Ale ale. Pa di w ale. Ayayay ooh sa li m pral pran gwo midi misye di konsa wi pa tchwe sa map pran gwo midi nan non djab andèy.